Bonjou, bonswa, sa depan de lè nou pral gade ti videyo sa. Non m se Maxi Bazelais kòm nou konnen l deja e ki sou chanèl la. Se vrèman non mwen ki sou chanèl la. Kisa l ye petèt? Gen anpil moun ki di m yo te kòmanse ap swiv mwen avèk yon pwojè ki baze sou pwotokòl. e etikèt a tab. Petèt nou te gentan lage 2 videyo ki baze sou pwotokòl deja. Men lojik nou pa t gen chans pou n te kontinye l paske nou te vin konn yon pakèt enfòmasyon de YouTube. Kòman ou kapab fonksyone e kontinye patisipe nan pwogram YouTube la. Alò lè nou te vin konn sa, nou te pran Anpil leson nou te aprann e apre nou te kapab rekontinye avèk travay la. Avan nou ale video nap mande yon moun ki pako abòne avèk chanèl nou an tanpri fè sa wap peze bouton abòne a epi peze bouton like la epi yon kòmantè. Epi share video nou yo pou nou kapab jwenn plis moun ki fè pati fanmi nou. E m panse lòt semèn apre nou fin monetize nou pral jwenn plis travay. Nap jwenn travay yo pi souvan, nap jwenn video yo pi souvan, prèske chak jou nap kapab jwenn yon video. Lè sa m pap poukò m, petèt gen dwa pral 3, 4, 5, bon m pa konnen. Lè sa son. Yon team ki pral travay pou bay bon jan bon jan bon jan travay kap satisfè tout moun. Ok pou nou ale pi lwen nou pa vle videyo a rive plis ke 5 a 7 minit. Rezon ki koz mpa janm lage videyo se ke YouTube mande pou gen 4000 lè ansanm avèk 1000 abòne. pou li rekonèt ou kòm yon youtubè. Sa vle di si w pa fè 1000 abòne nan 1 an ansanm avèk 4000 lè a sè ke ou pap ka fè pati fanmi youtube la. Kèlkeswa w ta gen 30 mil vyou ou mèt te gen 100 mil vyou depi w pako fè 1000 abòne 4000 lè youtube pa konnen w. Ebyen sa te vin koz nou pa kontinye avèk fòmasyon ke nou tap fè a paske nou te di gon ta de fòmasyon ke nap fè E lè nou gentan gen yon pakèt view sou video yo, apre sa youtube pa rekonèt yo, se lèw monetize youtube ap konnen. Ebyen kisa nou te vin di, nou te di bon nap pran yon ti poz nap travay pou 1000 abòne a, nap travay pou 4000 lè a, apre nou fin fèl, lè sa nap kapab kontinye avèk travay la. Brèf, sèke nou pako fin monetize men nan yon ti tan ki pa twò lontan, Nap fini avèk kesyon monetizasyon an. Sè ke nou fè mil abòne a deja, aktyèlman la nou a mil desan katrevèn abòne, nou rete kat mil lè a. E nan kat mil lè a m panse nan semèn sa kap vini a nap fini avèl. E m panse yon pwochen videyo, se videyo kote nou pral remèsye ou menm ki te kòmanse avèk travay la, ou menm ki te kòmanse ede nou, ki te kòmanse pataje avèk nou, ki te kòmanse like pou nou, kòmante pou nou, tou sa. E se yon videyo remèsiman. Lè sa nou pap pou kont nou, nou ap Yon team kote k pral satisfè tout moun ki kòmanse swiv nou konsènan pwotokòl e m tou pwomèt nou sa tou ke chanèl la pap baze sou sèlman pwotokòl, sou sèlman fòmasyon, li pral baze tou sou yon team ki pral ban nou bon ti videyo kote k pral fè nou ri, ki pral ban nou anpil leson. E lòt bagay ankò yon moun ki ta renmen gen yon chanèl youtube ki pa grav, Se yon bèl, yon bèl, yon bèl inisiyativ. Ki pa twò konplike tou. Sèke, si ou nan domèn nan deja, li mande pou plis pratike. Pou pratike sa w ap fè a. E li mande tou pou gen tan. Mil abòne al ba yon bilding, menm malgre gen moun ki gen ennan ki pa ka ki pa ka fè mil abòne. Gen moun tou ki gen ennan, gen dezan ki pa ka fè kat. Sa vle di gen anpil moun ki gen kat mil lè, ki gen ennan, ki pa ka fè Mila Morne ni kat mil lea. Kisa li? Li mande pou plis pratike anba live. M raple m lè m te fèk t ap kòmanse, mwen te konn ap dòmi inè, dezè di maten. Men sa pa t fè m mal paske m te gen yon vizyon pou mwen te fè mil abòne pou m te fè kat mil lea. Sa a m toujou ap bay anpil moun konsèy sa a. Piga w di petèt ou p ap kapab, toujou eseye. Pa m nan m panse m ap fè l nan sen mwa. Gen nèg ki fè l nan kat mwa, gen nèg ki fè l nan sen mwa, gen moun ki fè l tou nan si mwa. Konsa tou gen moun tou ki fè ennan, dezan, yo pa janm ka fè mil abòne. avèk kat min lè a. Dèfwa tou min abòne a ou ka gen chans fèl men pou fè lè a pou konble lè a li pa osi fasil. Men tou si ou kontinye ou motive ou akselere li pa anyen. Gen anpil moun tou k nan reyalite a ki pap janm baw e kòmsi strateji kòman ou kapab pase pou kreye yon chanèl youtube. E gen anpil tou moun tou ki pè kritik. Gen moun ki gen talan, men yo pa vle egzekite talan yo. Yo pè moun kritike yo. Ou konprann? Gen moun ki pè kritik. Petèt se sèlman nou menm tou dèfwa, m te ka di Ayisyen. Lè m ap gade sou lòt chanèl lòt nasyon yo, lè n konn ap fè echanj abòne nan live, dèfwa lè w moute sou chanèl yo ou pa wè kisa y ap fè vrèman. Men lòt nasyon parèy yo toujou ap ankouraje yo, yo toujou ap ede yo fè travay la. Men Ayisyen an dèfwa lè moun nan voye w yon yon link pou li, li di li abòne avèk mwen silteplè. Dèfwa li minimize moun nan. Li minimize moun nan. Sa vle di kèlkeswa sa w ap fè a, ou sipoze kwè nan tèt ou. Senpleman, toujou atann, petèt demen si Dye vle si sa w ap fè a ou kwè ladan l, ou kapab jwenn yon bon rezilta. Sa vle di pa pa Pa de, kòm te ka di sa, pa dekouraje a chak fwa ou te gen dwa jwenn yon moun ki sou chemen w ki vle dekouraje w sou nan travay ke w ap fè a. Tou senpleman kontinye, toujou sonje eseye, ou konprann, toujou sonje eseye, kèlkeswa pwojè w genyen, eseye avè l, kèlkeswa echèk ke w ta pran, petèt echèk sa va sèvi w pou lè w pral kòmanse yon lòt pwojè pou l kapab ede w. M ap mande nou pa bliye abòne avèk chanèl la paske pi devan nou pral jwenn anpil videyo, pral gen anpil anpil anpil anpil bèl bagay ki pral fè w plezi e kote w pral tire anpil leson. Nou ekri anpil, nou gen yon pakèt videyo ki kòmanse choute, n ap senpleman tann chanèl la fin monetize apre sa pou n kapab jwenn yo. Mèsi anpil, se te zanmi nou Maxi Basley, ret branche pou pwochen videyo. Baw.